Nou sot nan post office la nou te deja nou te sipoze deja ouvè video an but nou pa ouvril paske nou telman te wè anpil moun tou nou pat vle ap pede kenbe camera epi nou gen bagay nan met bacteria nan telefòn nou bagay sa ou konprann konnen de bagay la si ou pa pwoteje tèt ou non sèlman wap gen pwoblèm epi ou pral ba yon lòt moun pwoblèm ankò anndan kay ou konprann. Wi so pandan nap pale avèl ou la si nou ka tandem byen pa bliye abone chanèl la.

Yon bèl ti solèy jodi an, tout moun gen mas yo, vrèman nòmal, lari an vrèman nòmal jodi an. Pral rale yon nèg montre nou a mas li. Ouwè, so, jan nou wè an.
Sa se vi a kounye a, vi a se mas. Yeah.
So, m pap ban nou manti guys, m pa menm byen santi m ap respire nòmal lè m mete mas la, but you have to, so. Wa metel Pou problem So an atandan tou Menm si nou pa gen kamera sou nou Nou va Oh epa m pa wè kèk tan Nou pral antre nan yon makèt la Poun fè Guys m pral montre nou yon bagay Imajine nou So Bèt sa yo atè a la Nou wè gwosè yo tankou 2 gwo bout kana Yo atè a la nan lari an, ou pa ka manyen yo, ou pa ka manje yo, ou pa ka fè anyen. Si w fè sa, ou nan pwoblèm, leta a pral ba w, yo ka menm arete w, si w frape yonn atè a nan lari a la oubyen si w manje yonn. So, moun ki renmen manje kana yo, imajine w sa nan lari an, ou t ap manje l anpil. So, isit, li vrèman biza. Yeah, so, n ap mache la, m regrèt m te met mayo manch long sou mwen. O, m gen gan tou wi. Bliye di nou sa. Pa vese.
Pa vle ki sa? Bliye di nou gen gan.
Gen gan. E m bliye montre nou gan nou. Nou gen gan so. Ou konnen. Se pa fè prekosyon jan nou di an. La bon big problem so. Moun ki Haiti yo tou. M vreman wè anpil moun pa kwe gen korona. Mezanmi korona a tout kote. Pa panse. Se jwèt li ye, pa panse pske ou poko genyenl ou byen si yon moun pwòch ou pa genyenl, pa panse li pa verite, sa vle tout kote, so be careful guys, fè prekosyon, konprann, so pa pran sa pou jwèt, respekte prensip yo, gade sa gouvènman an ap di, gade mesaj kap soti yo, konprann, paske vi nou enpòtan. Anpil anpil anpil So nan makèt la nap pran kèk imaj la So nou deyò la guys Nou prale lakay Madanm mwen sot pran ti kèk la poul manje Wafan m renmen kèk la Nou mèt relel Jiji kèk So Kèk klè yo An klè an An nou kòch nou an Apre sa nou pral pase nan baz la ou konnen Nan baz Lè n di baz la nou konn sa l ye deja Nou vle pale de Daladji Nou pa ka pa pase nan ti baz nou Favorite store nou Donk Nou pral tcheke kèk ti bagay enpòtan Mwen bèt sa yo m pa ka wè yo nan lari a Mwen si se Ayiti m ta manje nou Wè la depi m antre anndan makèt lan M soti Yo stil la, talè map detakel. Eni, m soti, yo stil la toujou, you see? Yo stil la. So, se sa Ayiti yo te ye. M pap ban nou manti. Nou tap byen pase, nou tap byen manje. Se m konnen nou pa nan rans avè yo. So, Mete sa mwen avè nou guys Si n ale nan lòt store la I think N ap open camera epi N ap fon ti chill ansanm Si nou pa ale ladanl tou n ap tou ale lakay nou epi N ap wè what's next So it's really bizarre today. On a love in non store pa ka antre, si gen anpil moun an dan, on a. Nou oblije rete deyo, ap tann moun soti, pou nou menm nou antre. What happened to Non ou pa manyen rad ou. Oh ok.
So nou vin nan dola a, nan dollar tree. Nap tann kèk moun soti pou nou menm nou antre yo tou. Yo pa otorize pou anpil moun anndan an. So jis pou pa twò gen kontak moun ak moun. So m panse son bon ide li ye tou paske lè gen anpil moun anndan an, ou pap ka respekte 6 six feet la vrèman. Konprann? So we here.

Bonjour à tous Bonjour à tous Nou retounen ankò sou jodi a Nou pral just fè yon ti pase men gen yon package ki vini So pral ala chache sa So you know epi nou gen pral nan store pou achte kèk ti bagay pou semaine la so Yeah so la avè nou Nou gen Gan nou la, nou gen mas nou. Make sure lè ou fin antre nan store oubyen ou sot deyè ou pa manyen figiw jan ou sot pran mwen manyen mas la wi pou si gen bacteria bagay sa. So yeah, papi la. Yeah yeah I'm here. So nou pral ale nan kèk ti store epim gen yon package ki vini. So m pral sou wout la pou m al pran sa tou so ret la avè nou. Yeah rete la ansanm avè nou guys epi nap wè kòman kòman jodi an ye. E pa bliye fè prekosyon mete mas lè nap soti deyò lari an. Pou anyen mal pa rive nou paske nou renmen nou tout kap gade nou nou pa vle pèdi nou pa vle zanmi nou gen kenn pwoblèm fanmi nou sipòtè nou yo rete pwoteje tèt.

So yeah guys so nou soti nan stop and shop lan Nou soti nan target lan Kounye a la nou vin nan stop and shop lan Nou vin pran Nou vin fon ti makèt tou piti Nou vin pran kèk ti bagay pou nou met anndan kay nou So nou pral antre Epi Epi nap gade si Si nap pran anndan Si nap pran kèk imaj anndan Nap wè kèk bagay sa nou pran Kèk bagay nou achte Epi apre pou nou soti But m bak apre sa m kwè n ap tou ale lakay nou dirèk. Yeah.
Ok? Men l kòmanse fè nwa so fò n fè vit, fò n fè vit.
Yeah.
So guys, we are home. Nou lakay nou. Nou pat gen. Nou pa gentan moute nou rantre epi nou sot manje sot bouye. Boure cheri.
Boure.
Nou sot bouye bouch nou. Boure bouch nou. So yeah so m vle di nou mèsi ankò pou tout sipo a nap ba nou a. Ou konprann tout ti um. comment yo m renmen sa anpil m renmen lè nou pale avè nou so pa bliye si w pa deja fè li pou abone a chanèl la ban nou yon like comment down below epi pa bliye mete notification bell ou pou chak nou lage yon video ou la avè nou cheri doudou mwen so yeah so papi oh

Mèsi paske w te gad tout videyo an, n ap rankon nan yon next videyo. Epi pa bliye abone jan madanm mwen di. M deja di tout sa.
An w di sa deja? M just vin di moun yo bay. Mwen renmen nou anpil. Bay.